Jodi a nou pral pale sou kèk move lide ki genyen sou pèp ayisyen an, tankou yo di ke nou pa ka ini, nou dezòd, nou pa ka kenbe yon peyi stab. Men eske se vre? Ann chèche konprann. Welcome everyone, today we will discuss about the false ideas about Haitians, like we cannot unite or maintain stability, but is that true? Let's explore together Premye topik la se Ayisyen pa ka ini, Haitians cannot unite. Orijin mit sa a sòti depi kòmansman peyi a kote nou te divize epi te gen anpil moun, te gen yon pakèt divizyon nan peyi a epi gen lòt kote tankou la pouvwa ekstrèm yo, extèn yo, ki t ap enfliwanse peyi a. Men, sa ke nou vle nou fè pou nou avanse pi devan, pou kreyòl k pale, kreyòl konprann ka fè yon efè sou kominote Ayisyen k ap viv ni ann Ayiti, ni deyò an dyaspora, pou konprann ke li lè pou nou elimine mit sa yo. Ok. Gen moun, ke w konn tande, ki konn pale konsa, k ap di w ke mwen p ap travay bò kot Ayisyen, paske yo pale moun twòp, yo pale moun mal twòp. Eske se ayisyen sèlman k fè bagay konsa? Fò nou pa kwè ke yon pakèt bagay y ap di sou nou se verite l ye. Fò nou konn diferans ant sa k rele yon opinyon epi sa ki yon verite. So nou pral kòmanse antre nan memwa ayisyen yo pou lè ke n ap pale pou nou pa repete bagay sa yo. Mwen menm se yon plezi li ye pou m travay bò kote yon Ayisyen parèy mwen. Bon m pi kontan lè m gade moun k ap dirije konpayi an, moun k ap dirije òganizasyon an se yon Ayisyen menm jan avèk mwen. Lè konsa li fè m fyè pou pou m di ke se Ayisyen m ye. Okontrè, lòt semèn nou pral gen yon envite donè ki te vini isit byen jèn, ki pase high school li isit, ki fè etid. li epi jodi a li pran retrèt li, li pral ba nou tout enfòmasyon de pakou li pran, li pase pou l fè rèv li vin tounen yon reyalite. E m ka di w ke mit sa yo nou vle retire yo paske li pa bon. Lè nou grandi oswa n ap pale de konpleksite sa a, li vin gen yon efè negatif sou timoun yo. Kòman ou vle ke pou timoun ou yo ap mache al lekòl ousinon deyò a pou yap di ke yo fyè lè paran yo, lè yo nan kominote a yo tande nap plenyen nap pale kominote a mal? Li pa bon. Gen moun ki di yo pap rete nan katye ki gen anpil ayisyen. Sak fè sa? Pase yo met nan tèt yo, si w rete nan yon katye ki gen anpil Ayisyen, se bagay negatif sèlman ki pral pase. Li pa bon. Imajine nou ta bati yon kominote, kote Ayisyen yo pote tout bèl bagay yo, tout bote Ayisyen yo genyen. M garanti w, valè kay yo t ap si tèlman wo, se kanpe nou ta pral kanpe moun pou yo pa vini, pase pa t ap gen plas ankò. Li lè pou nou retire vye mit sa yo nan tèt nou, pou nou kapab wè yon Ayiti oswa Ayisyen yo nan yon lòt nivo, pou nou konn valè nou, epi lè nou konn valè nou, se pa tout bagay nou pral aksepte moun di de nou, e n ap korije yo pa aksyon ke n ap fè. E gen yon lòt mit ke nou vle pale de sa, se lè yo di konsa ke pèp ayisyen an se yon pèp se lè ou ba l baton sèlman li mache. E moun ki di pawòl sa, si w rale yon baton pou l ba w yon kout baton l ap di w kanpe la. Paske yo konnen ke se pa vre. M pa kwè ke nou pi bon pase lòt moun men m gen dwa di w ke ayisyen an li pa bezwen baton pou l mache. Paske li konn sa poul fè. E se sa ke ki enpòtan paske lè nou retire vye mit sa lakay nou, nou pwal konprann an enpòtans pou nou kapab di ke gan pakèt sa yap di sou nou se pa vre. E lè yo di on manti sou nou, epi nou vini an anplifye l, nou vin fè l pi wo, kounye a li vin difisil pou retire li. Se sak fè nou pwal rekòmanse a zewo kote nou pwal met aksan sou Ayisyen kap fè bagay ki pozitiv, Epi bagay sa yo pwal pèmèt ke moun yo wè nou nan yon lòt vizyon, men se pa konsa nap fè bagay pou moun, men nou vle fèl pou tèt nou, paske ta ka gen yon platfòm kote yo pwal reyini ayisyen yo pou yo vini ba w konsèy, nou deja wè anpil konsèy kap bay sou platfòm sa, men sa map di nou ke li enpòtan pou nou retire mit negatif yo, paske ou gade byen menm lè nou fè bagay ki bon yo pale nou mal. Gade endepandans nou ok gen group lè yap pale de endepandans nou yo ri nou tankou yap di konsa oh nou te pran endepandans nou men se satan se tue kochon san entèl men guess what kòman fè wap kritike ayisyen ki batay pou libere peyi l ki batay pou ba nou yon lòt vizyon Epi, tan pou w bat bravo pou sa yo fè a, ou kòmanse ap kritike yo. Yo espesyalman nan sektè relijye. Ok, gen yon pakèt moun, yo kontan lè y ap pale konsa. Men nou menm ki konnen sa Ayisyen fè, ki chanje lemonn, nou sipoze montre bote nan sa Ayisyen fè pou nou pa aksepte moun lè y ap bay mit sa yo. Moun k ap kritike nou. K ap di konsa ke se Satan n t ap sèvi ki fè nou gen endepandans nou. Pandan y ap kritike Ayisyen yo, yo p ap janm kritike Franse yo ki t ap maltrete nou. Yo p ap janm di bagay Franse yo fè ki pa t bon. Men y ap di tout sa Ayisyen fè ki pa t bon. Se sa k fè m ap mande nou. Silvouplè, an nou eseye wè Ayiti nan yon lòt nivo. An nou eseye wè ke kreyòl la nan yon lòt nivo. Ann eseye montre moun sa ke nou kapab bay e kòman ke nou ka reyini. Non, se pa vre ke Ayisyen pa ka travay bò kote lòt Ayisyen. Non, se pa vre nou pa ka rete nan katye ki gen lòt Ayisyen ladan l. Non, se pa vre se kout baton pou yo ba nou pou nou kapab fonksyone byen. Lè nou retire vye mit sa lakay nou, n ap konprann enpòtans, n ap konprann sa ki vle di Ayisyen an. E nou gen dwa fè nou konnen yon bagay, zansèt nou yo te travay, yo te bay lavi yo, yo te bay tout sa yo kapab pou yo kreye yon nasyon. Jodi a, nou menm ki benefisye nasyon sa, ki sa n ap fè pou yo di yo mèsi? Èske n ap kòmanse kreye mit? Kreye bagay ke y ap di de nou ki pa sa, osinon nou pral chanje direksyon an pou nou di non, nou pa pwale kwè nan manti sa yo. Okontrè, n ap kòmanse montre kiyès nou ye, pase nou bezwen yon lòt jenerasyon ki pou vini, ki pou chanje peyi a. Dezyèm mit ki vle ke n ap pale avèk li jodi a, se yo di Ayisyen toujou nan dezòd. Oh depi gen bay politik nou pa kapab gen stabilite lakay nou. Wi gen moun kap fè sa, men an menm tan gad kominote ayisyèn nan, gad kòman yo striktire, gad kòman legliz yo jwe yon wòl. Gen de fwa an men gen kote an Ayiti ouswa menm isit nan dyaspora a, si legliz kòmanse a dizè, li nevè karannsenk ou pa anndan legliz la ou pa gen plas ankò. Si tèlman pèp ayisyen an kwè nan òganize. Si ou gade jis kounye a gen konbit lè moun ap fè yo pwal plante yo pran moun pou vin travay bagay sa egziste toujou. E si nap kwè nan vye mit sa yo tankou nou pa fè anyen serye nou pa ka met tèt nou ansanm se tenten sèlman nap regle. Gade wòl dyaspora yo jwe. Si dyaspora pa voye kòb an ayiti sak pwal pase. Nou si tèlman renmen peyi a, nou kreye bidjè pou nou fè moun an Ayiti ap viv byen. Epi ki sa n ap fè? Tanpou nou bat bravo pou efò Ayisyen ap fè, n ap chache sal imaj nou. An n retire vye panse sa a. An n mete yon aksan sou bèl bagay ke n ap fè. Pa okite moun, paske lè n ap pale tèt nou mal, gen yon gwoup moun ki kontan. Gen yon pakèt moun ki pa Ayisyen ki renmen lè n ap joure. Men lè nou met tèt nou ansanm ou pral wè vrè enmi w lan paske yo pral fache paske yo pa vle inite lakay yo. Yo di nou dezòd men chak maten dè milyon ayisyen leve yal travay, yal nan mache, yo peye lekòl pou pitit yo an pou pitit yo. Sa montre òganizasyon, sa montre rezistans. They say we're chaotic but every morning millions of Haitians go to work. You go to the market, they send their kids to school, that's organization, that's resistance. Se pa vre nou fè dezòd. Gen moun ki vini pou fè dezòd, e y ap fè dezòd. Kot moun serye yo? Fè figi w parèt. Pou lè y ap pale mal de nou, pou yo wè ke gen yon lòt gwoup k ap fè travay yo byen, e se avèk gwoup sa a m ap pale. Twazyèm mit. Nou pa ka fonksyone. Nou pa ka fon anyen. Se vre? Gad anpil peyi. Pou wè lè Ayisyen vin ladan yo, kòman yo amelyore sitiyasyon. Kòman yo fè peyi a vin pi bon. Gad konbyen doktè Ayisyen ki egziste atravè lemond. Gad konbyen enjenyè Ayisyen atravè lemond. Gad konbyen pwofesè, edikatè atravè lemonn. Gad konbyen atis k ap fè mèvèy nan mond sa a. Epi nou chita n ap pale de tenten, ke nou pa anyen, nou sòt, nou pa ka òganize. Epi pandansetan gen yon pakèt moun k ap fè gwo efò epi nou pa menm pale de sa. So jodi a, nou vle kòmanse pou n fè nou konnen nan. Emisyon sa, nou pwal voye kilti ayisyen an monte byen wo e nou pap wont pou nou di sa. E nap fè ke, nap fè w konnen, se mank de opòtinite ki pa egziste an Ayiti ki atake entelijans nou. Si w fò, e pou non peyi, yo pa pèmèt ou. avanse ou pa pral fè anyen men le moman ou wè moun sa kite peyi a li jwenn yon opòtinite epi li kòmanse ap ouvè kòl lè ou wè yon ayisyen reyisi tout kote yo ale sa montre se pa kapasite nou manke men se opòtinite yo ki limite annou ouvè pòt la byen laj pou moun ki kwè. ke lè w se Ayisyen, ou se yon bagay ki enpòtan, ou se yon moun ki enpòtan, w ap wè ke nou p ap chita ap grennen tenten ankò. Lè moun ap pale nou mal, kite yo pale, ou menm, travay. Lè konsa ou fè yo fache pi rèd. M ap mande nou jodi a, èske nou vle chanje imaj nou? Èske n ap kite se aspè negatif sèlman? Si w tande yon bagay mal pase boom an Ayiti, lemonn antye gentan konnen l. Men lè nou fè yon bagay ki bèl, yo mete l yon kote pase yo pa ka montre bote Ayisyen. M gen dwa ba w yon egzanp, yo di ke nou pa menm ka òganize eleksyon. Sa yon eleksyon ye? Ou chwazi yon dat, gen kandida, w al nan ling pou w vote epi w al kisa n pa ka fè. Si w wè yon bagay senp pa ka fè, konnen se yon moun ki pa vle l. Men nou menm ki la a, ki vle chanje vizaj peyi a, èske nou pral chita bwa kwaze pou nou kite lòt moun ap defini kiyès ke nou ye? Ann retire vye mit yo epi ann mete bon bagay ke nap fè yo devan pou lè yap pale de on Ayisyen pou yo wè ke gwoup sa, peyi sa gen on pakèt kapasite ladan l. Men si w pa konn kiyès ou ye, ou pap ka fè anyen. M pa janm di w pou w fè enteresant pou w ap di konsa ke ou pi bon pase lòt moun. Men m bezwen w konnen ke nou ka fè meyè. Ou wè gen pakèt bagay ke nou konstri, gen pakèt bagay ki envante. Se yon ide wi. Se imajine yo ap imajine l wi epi l vin yon reyalite. Imajine nou tout la, nou imajine yon jou peyi nou an ka vin sa ke nou vle. Se pa sa ke yo vle, men sa nou vle. Se sa fè m ap mande tout moun k ap gade nou la. Tout ayisyen ki ta vle wè on lòt Ayiti, ekri nou, fè kòmantè kisa n ta vle, ki kote n vle kòmanse. Paske pou nou wè peyi nou an chanje, fò nou chanje mantalite nou. M sonje lontan m te konn ap gade fim kote y ap parèt, y ap jwe wòl tankou on nwa prezidan. Men se nan fim ke l te ye. epi kounye a li vin yon reyalite avèk Barack Obama. So anvan ke li vini, anvan li vin yon reyalite li kòmanse avèk yon rèv. Ann reve yon meyè Ayiti. Ann reve yon Ayiti kote nou tout ka kontan. Pou nou fini, kisa nou ka fè pou nou chanje imaj sa yo? Poukisa ke se bagay ki pa bon yo nou met devan kòm verite? Nou pral chanje mantalite nou. E lè nou nan, lè nou gade mwen menm kap anime show sa, kap anime pwogram sa, m bezwen nou gen yon lòt vizyon de kisa nou vle pou peyi nou. Se pa sa yo vle pou nou. Nou pral ankouraje inite atravè dyaspora, atravè kominote ayisyèn yo pou yo fè nou, pou nou met an tèt nou ansanm. E pa senpleman di sa non, men montre sa. Lè gen dezòd an Ayiti, lè gen trajedi an Ayiti, se lè ayisyen yo met ansanm nou rezoud pwoblèm nou wi. Se pa kolekte lajan nan men peyi etranje, yon lòt ti moman nou wè lajan disparèt. Sonje lajan tranbleman de tè la, disparèt. Tankou yon kout deklè. Men nou menm Ayisyen ki renmen peyi nou, èske n pral chita kite moun di nou men sa pou n fè? Osinon nou pral kanpe pou nou di men sa nou vle fè? E m garanti w si se Ayisyen ki kanpe ki di yo vle peyi yo chanje, yo vle kominote yo chanje, pa gen okenn moun ki ka kanpe l. Se menm jan lè Bondye di w gen yon kado pou ou, Pa gen okenn moun ki ka retire l nan men w. Se konsa ke m vle nou panse. Nan nou gen dwa di mwen, oh gad tout bagay Ayisyen ap fè, gad dezòd k ap fèt Indiana. Ok, kite yo fè dezòd yo. Men moun ki vle fè bagay sere yo, kite nou viv tou. Kite nou parèt. Epi pou yo konnen ke lè sa ap fè dezòd, gen yon lòt k ap fè bagay serye. E m ap fè nou konnen. Kòm paran, nou dwe met enpòtans nan edikasyon. Nou dwe fè timoun yo respekte tèt yo. Medya yo, ede nou silvouplè. Gen twòp dezòd k ap fèt nan medya yo. Gen twòp vye imaj de peyi Dayiti. Epi pou nou konn yon bagay, piga nou kwè tout sa yo montre nou sou rezo yo. M pa di bagay mal pa fèt. Men ann balanse li avèk bon bagay k ap fèt nan kominote a. Lè konsa, w ap gen yon reyalite. W ap konnen ke gen moun k ap fè dezòd, gen moun k ap fè tenten, gen moun k ap tann ou tonbe nan twou, men gen anpil lòt Ayisyen ki pral met tèt yo ansanm pou fè peyi a avanse. Sonje sa n te di, yo di nou pa kapab ini. Manti. Yo di nou pa kapab òganize. Manti. Yo di nou pa kab bati yon peyi ki stab. Manti. Sonje anbrèm ki nan pawòl ki nan drapo a. Linyon fè lafòs. Men anpil, chay pa lou. With many hands, the load is light. E met defi sa devan tout Ayisyen k ap koute nou. Kisa nou vle pou peyi nou? Se pa sa yo vle. Pase lè se yo, y ap ba w bagay ki pa bon pou ou. Men lè se nou, nou pral konprann ki meyè plan ke n vle met sou pye. Pou ede peyi sa avanse, ede dyaspora sa yo avanse, ede imaj nou vin pozitiv, pou nou pran imaj nou an otaj, pou nou montre bote ki genyen nan kominote a, se pa salte ke nap wè lòt moun ap di de nou. An nou met tèt nou ansanm Annou panse pozitif, annou retire mit la e reyalite a oswa rezilta a se ke peyi nou an pwal kreye avèk Ayisyen konsekan ki vle yon meyè Ayiti. Mèsi pou ti tan nou pase a. Pa bliye mete ekri anpil komantè pou nou pou nou kapab adrese tout sa ke nou di aswè a e n ta renmen moun k ap koute nou an mete sa ke nou vle wè Epi nou pral pataje li avèk lòt, epi lè nou youn ap pataje bèl bagay pozitif sa avèk lòt, lè l pran, ou pral wè ke nou pral gen yon lòt kominote. Se pa bon kominote an pa bon, e pa sa m di. Men m vle nou retire vye mit yo, vre imaj, vrè, vye imaj yo, epi ranplase yo avèk bèl imaj, bèl bagay ke nou ka fè e n ap fè, e pou nou imajine yon peyi k ap tann pou l libere, Men li pwal libere avèk Ayisyen konsekans a travè mond lan an Ayiti pou nou kapab gen peyi ke nou renmen Ayiti a ke nou renmen anpil. Mèsi. Se te frè Nonèz pou Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann. Pale, Kreyòl Konprann avèk Edwige Nonèz chak mèkredi sou TAKAR Fizyon.